An menm tan tou, gon fo fim kap jwe nan endistri kidnaping nan. Nouvèl sa k rive nan zòrèy nou an, si l revele vrè, e kòm dcpj nou te di sa deja, kèlkeswa moun ki kidnape nan peyi an, avan nou rantre lakay nou, fè fanmi nou akonpaye nou nan dcpj pou y al vannen nou. Paske gon fo fim kap jwe tou nan kesyon zafè kidnaping nan. Enfòmasyon ta lese konprann gen youn nan moun ki di yo te kidnape l, on demwazèl, sanble se on pèsonaj li genyen nan peyi lòt bò dlo, li aprann ki fèk sot fon afèk gon gwo kòb a babin, on kòb près nan men l, epi li aranje kò l siman l al pran bouk, menm jan avèk ti demwazèl 17 an gwadeboukè a, l al pran bouk. Epi, fè fanmi l ap fè lam de kwokodil, manman ap kriye, epi nou menm n ap pran lapenn, pande son kon on voum kòb li bezwen pran nan men lepè a. Se bon pou nou tou, paske. Dosye kidnapin sa li bay pwoblèm nan tout sans, anbyen nou konnen ee jan ke Bob se li menm li di li a, anbyen ee daprè enfòmasyon nou menm nou genyen, donk ee pa gen asòti de la ke se de byann kagotye ee Bob se ap pale. Donk nou menm bagay la li vrèman tris, li vrèman konplike pou nou wè se nan eta sa peyi a tonbe, yon jèn demwazèl konsa ki chaje avni devan l, ki kote fanmi l redi pou wè kòman yo te kapab fè edikasyon l pou wè si l te ka soti yon moun demen, anben pou wè se nan eta sa pou l ta lage kò l, donk nou menm n ap poze tèt nou kesyon èske se vre, èske Bob se ap bay verite ou pa, donk nou konnen kijan peyi a ye, tout moun bezwen lajan, anben yo fè tout sa yo kapab pou yo wè kòman yo kapab jwenn lajan, sa k foure kò yo nan gang, sa k fè. e tout vye bagay pou yo jwenn lajan e konsa tou genyen kap goumen ak lavi a pou yo wè èske yo kapab reyisi anbyen nou wè ki ekivalè pwoblèm sa te bay nou konnen nan jou pase yo la nan dat pase yo la kote e bandi te kidnape e Bianca Gauthier nou menm daprè enfòmasyon nou menm nou te genyen se ta bandi ki kidnape l paske nou te wè paran l tap rele anmwe sè l tap rele sou tout radyo manman l tap rele ap kriye ap mande èd pou wè kòman leta kapab ede l sòti nan sa l ye a pou wè kòman moun ki gen bon kè kapab Fèl jwenn lajan pou wè pou retire demwazèl la nan men bandi, paske gen moun ki ta fè konnen ke jan demwazèl sa ye a piga bandi vyolel, piga bandi touyel menm jan avèk Evelyne Sincère paske nou te wè se yon se yon moun an palan de Bianca Gauthier se yon moun ki te gen pakèt avni devanl, ki gen yon pakèt avni devanl anbyen moun ta poze tèt yo kesyon piga bandi retire lavi demwazèl la pou mete fanmi an ak dlo nan je piske jan yo tap plenyen piske jan yo tap kriye pou jan E bandi te kidnape li an anbyen nou menm daprè enfòmasyon daprè sa Bob se di donk tout moun wè e aklè ke se avèk Bianca Gauthier e Bob se ap pale donk eske enfòmasyon sa se yon enfòmasyon ki vrè oubyen eske se yon fo enfòmasyon donk si sa ta yon vrè enfòmasyon si tout bagay ta klè vre ke li menm se li menm ki ta a pwòp desizyon l pou l ta kidnape tèt li pou l fè lajan Donk mezanmi e leta ta sipoze mete demwazèl sa anba kòd paske pou jan li mete peyi a nan pwoblèm, bay moun pwoblèm, lage chayè sou do leta ou byen tou e e fè wè ke leta pap travay paske e e pou ta kidnape demwazèl la daprè enfòmasyon pou yo ta gentan bay machin li epi li menm li ta nan men bandi toujou donk nou konnen kiyès bandi sa yo ye nèg sa yo gen tout kote pou yo sere tout kalite sa yo genyen yo te ka menm kenbe machin nan, kenbe demwazèl la tou tout kote, tout antan yo pa jwenn lajan an byen daprè Bobse ke demwazèl la li menm li te gen yon nèg lòt bò donk se sa nou menm nou tande donk nou menm nou repete l tou e nou menm n ap chèche enfòmasyon an pou nou wè èske se vre èske Bobse ap bay verite oubyen èske demwazèl la li menm se li ki te kidnape pwòp tèt li donk nou menm n ap rete tann pou nou n ap chèche enfòmasyon ke pou lapolis li menm kontinye fè travay li kontinye mennen ankèt pou wè èske demwazèl sa li menm li ta fè. Gwosè aksyon sa mete fanmi l ak dlo nan je donk si si se ta vre ke li menm li gon nèg lòtbò an ou konnen granmoun yo yo menm se jèn demwazèl yo bezwen sitou eeeee granmoun delekan yo granmoun ki pa eeeee ki pa bay eeeee laj yo eeeee okenn responsablite anbyen yo menm yo fè tout sa yo vle donk mwen te mèt te kapab pitit li se avè l yo annafè donk èske demwazèl li menm se lajan vre li ta vle fè sou nèg la donk Da wè wè se ke li gon gran moun lòt bò ki gon gwo lajan k tonbe, yon lajan serye k tonbe, anben li pa wè kòman pou l pran lajan sa nan men gran moun nan, anben li menm li ta kidnape pwòp tèt li epi fè moun ap plenyen, fè moun ap chèche epi pou wè kòman li menm li te ka fè lajan l, donk èske paran l te kapab okouran de sa k ap fèt la oubyen èske li menm ki fè l ap pwòp konviksyon l pou kont li san ki l pa gen ankenn moun avè l? Donk nou nan pwazèm kesyon, eske li jwenn lajan sa vre oubyen eske li pa jwenn lajan? Donk nou menm bagay sa rete pou n wè pou enfòmasyon yo tonbe pou n kapab jwenn enfòmasyon pou n pote pou ou paske bagay la li vrèman tris li vrèman konplike pou n ta wè yon jèn demwazèl konsa ki plen avni devan l kote paran l redi pou li pou wè kòman l ta kapab fè edikasyon l voye l nan fakilte pou wè si l ta kapab soti yon moun demen pou wè e si l ta kapab itil peyi li itil tèt li e itil fanmi l ebyen pou wè se nan sa li lage kò l donk mezanmi Bagay la li vrèman konplike, li vrèman tris donk fòk fòk leta, fòk lapolis te kapab mete men sou demwazèl sa pou wè kòman yo kapab fè li peye pou sa l fè paske se menm jan avèk bandi yo l fè tou paske si w kapab kidnape pwòp tèt ou mete yon pil moun nan difikilte mete moun ak dlo nan je paske nou te wè jan manman t ap rele anmwe jan sè a t ap kriye Yo pè pou yo pa touye l, yo pè pou yo pa fè l nenpòt vye bagay paske nou wè gen anpil jèn, anpil ki mouri konsa. Donk fò yo mennen gwo ankèt paske sitou avèk kesyon kidnapin sa li vin tankou yon repetisyon nan peyi a. Li vin tankou yon jwèt tout moun oblije vin ap fè l. Donk mezanmi gen moun yo kidnape tout bon vre anben konsa tou si ke gen moun yo pa kidnape k ap di yo kidnape l anben lè yo kidnape yon moun pou serye gen moun ki pa ki p ap menm pote atansyon avèk sa vre paske yo ka panse se toujou moun ki bezwen fè lajan. Donk moun nan li menm li kedò pa pran zam poul rale sou moun li pa foure kòl nan kidnaping nan ebyen li kidnape pwòp tèt li depil wè paranl gen lajan li wè yon pwòch li gen lajan ebyen li bezwen fè kòb la anbyen li foure kòl li kidnape pwòp tèt li li mete li menm avèk moun li li kidnape pwòp tèt li poul mande fanmil lajan donk mezanmi fòk yo ta mennen gwo ankèt pou yo konnen èske Bianca Gauthier se li menm ki te kidnape pwòp tèt li vre. Pou fè lajan mete yon popilasyon ak dlo nan je paske gen yon pakèt moun nou te wè ki tap reyaji sou dosye sa kote yo menm yo tap lage chay sou do leta kote yo tap fè konnen ke leta li menm pap fè travay li leta ap apiye gang leta ap bay gang lajan e konsa tou gen moun ki te lage chay la sou do opozisyon an tou ki ta fè konnen ke Opozisyon an ap pran moun, ap fè kidnape moun pou demontre ke gouvènman an pap travay, pou fè popilasyon an pa renmen gouvènman, pou fè popilasyon an kouri dèyè gouvènman. Donk bagay la li vrèman konplike, li vrèman tris pou nou wè batay kap fèt antre opozisyon e gouvènman, batay kap fèt antre gang e lapolis. Donk bagay la peyi a vin tounen yon peyi kanibal, tout moun se tèt yo moun yo wè, donk prèske pa gen moun ki panse pou moun ankò, sitou avèk kesyon leta nèg yo pa panse pou moun ankò. Nèg yo ap gade pou wè kòman yo kapab fè kapital yo, kòman yo kapab fè lajan yo, kòman yo kapab gen pouvwa. Donk bagay la li vin vrèman konplike kounye a. Tout moun oblije foure pye yo e mete pye yo sou beton an, foure pye yo pou yo wè kòman yo kapab fè lajan. Ebyen, jèn demwazèl la daprè enfòmasyon li menm li te bezwen fè fè lajan sou sou nèg li an palan de yon granmoun daprè Bob Seki ta di ke granmoun sa li menm li lòt bò li gen Yon sòm kòb ki tonbe, donk demwazèl la sisfè kòb la tonbe, l pa wè kòman pou l pran l anbyen, li kidnape tèt li epi fè fanmi l ap rele anmwe nan tout radyo, fè tout moun ap rele anmwe, tout moun nan tristès pou wè kòman li kapab jwenn lajan sa. Donk mezanmi bagay la li vrèman konplike, li vrèman tris pou nou wè se konsa peyi a tonbe, jenès peyi a tonbe konsa, yon jèn demwazèl konsa ki plen avni devan l pou l ta foure tèt li nan kesyon sa, anbyen finalman lè ke li menm li pa jwenn moun ankò pou l ta pran lajan, Anby se konsa tou li kapab foure tèt li nan gang tou li kapab fè baz gang li tou pou wè kòman li kapab kidnape moun tou paske fòk leta te kapab mete yon sa nan prizon pou ta sibi menm pèn avèk moun kap kidnape moun yo moun menm moun kap menm jan bandi yo kap vòlè lajan moun yo kap kidnape kap touye moun pran Tout sa moun gen ebyen se preske menm jan avèk manzè paske se menm bagay li fè tou sou kapab kidnape pwòp tèt ou epi pou mande lajan pou fè fanm ou ap kriye nan tout radyo fè popilasyon an tris de ou paske se te yon moun ki te trè aktif sitou lè ke nou te wè Evelyne Sincère li menm li te pèdi lavi l nou wè li te poste li t ap pale tout donk mezanmi bagay la li vrèman konplike tout moun bezwen lajan nan peyi sa ebyen moun yo kòmanse ap fè tout sa ki mal. Donk bagay la li vrèman tris pou nou wè e se nan eta sa jenès peyi a ap tonbe donk èske se leta ki koz peyi a tonbe konsa èske se opozisyon e peyi a tonbe konsa èske se mizè ki ta fè moun yo foure kò yo nan tout kalite move zak nan peyi a moun ki te kapab yon pakèt bagay nan peyi a donk mezanmi nap retann pou nou wè kisa sa ap bay e èske leta ap fè swivi sou dosye sa oubyen pou yo ta di ke e Bob Selim se manti lap fè. sou kesyon sa paske bagay la li paka rete konsa pou moun ap kidnape pwòp tèt yo epi yap mande fanmi yo lajan mande e mete moun ak dlo nan je mande gwo sòm de lajan sa yo pou wè kòman yo kapab fè lajan fè kapital yo kounya la ou wè se tout moun ki prèske vle foure tèt yo nan koripsyon bagay la li vrèman vrèman vrèman konplike vrèman tris pou nou wè eta peyi a vin ye. Donk nou menm kisa nap di eske eske lapolis pa ta sipoze fè yon swivi sou dosye sa menm jan Bob se dil la lè yo kidnape yon moun fòk ou ta pa pran moun nan pozel dè kesyon pou konnen kijan ke yo te kidnapel pou konnen kisal te wè kote yo te metel la pou tande ki deklarasyon li te tande donk se pa se pa sèl jounalis ki pou ta fè entèvyou avè yo anben fòk dcpj te kapab fè entèvyou avèk moun sa yo tou pou yo wè eske moun sa se pa konplo li fè pou fè kidnapel pou fè lajan. Oubyen tou eske se pa baz gang li t genyen lal kache yon kote epi pou ta fè fanmi mete fanmil nan pwoblèm pou chèche lajan paske nou konnen kijan peyi a ye preske tout jèn preske vle foure kò yo nan gang tout jèn preske vle pran zam paske yo santi ke moun k avèk zam yo twò alèz nan peyi a pou yo fè sa yo vle moun k avèk zam yo santi yo twò konfòtab epi yo fè lajan yo pi byen ke moun e e e ki swadizan di yo son bon sitwayen kap e ki respekte lwa peyi yo, ki respekte tèt yo, anben moun sa yo pase plis mizè ke moun ki foure tèt yo nan gang, ke moun ki kap vòlè bagay nou, paske nou remake nou wè nèg avèk zam sa yo, anben yo menm yo pale sou radyo nòmalman, nèg sa yo fè tout kalite konferans, nèg sa yo fè tout kalite entèvyou, epi pandansetan moun ki gen yon vizyon pou peyi a, anben moun sa yo se kouri yo ap kouri kite peyi a pou yo al pase mizè nan peyi blan, anben fòk yo ta mennen gwo ankèt pou yo konnen kisa kap pase peyi a konsa, èske Bianca Goud se li menm. Li ta kidnape pwòp tèt li vre pou fè lajan sou fanmi l oubyen tou sou nèg li genyen lòt bò a paske daprè Popsi se yon granmoun li genyen donk granmoun nan gen yon sòm lajan nan men l anmweyy li te bezwen fè kòb la anben li kidnape pwòp tèt li donk nou menm n ap ret tann pou n wè kisa sa ap bay èske fanmi l oubyen tou èske Bianca Gauthier li menm ap pral reponn Bob se ou byen tou eske la polis ap fè swivi nan dosye sa pase nou konnen kijan peyi a ye son peyi tèt chaje li ye son peyi tout moun fè sa yo vle son peyi tout moun chak koukouj klere pou je yo preske pa gon moun vre kap panse pa gon moun vre ki vle fè anyen pou peyi a tout moun moun ki ta anvi fè pou peyi a anben moun sa yo yo menm se goumen yap goumen pou yo kouri kite peyi a paske yo konnen depi yo foure bouch yo anben yo prèt pou yo mouri yo prèt pou yo kouri dèyè yo pou yo fè yo kouri kite peyi a donk nap atann poun wè. Kisa sa ap bay. Se de sa nou te pote pou ou se dosye Bianca Gauthier kote Bob se li menm li pale e li deklare yon moun donk tout moun gentan wè a klè se de Bianca Gauthier lap pale paske li pat bezwen site non pou moun te wè se avèl lap pale paske daprè enfòmasyon se sa pwòp li menm ki kidnape tèt li nou konnen dat pase a kote fanmil manmanl tout moun tap rele anmweyy e kote yo ta fè konnen ke bandi kidnapel anben enfòmasyon an tonbe verite a tonbe ke se ta Demwazèl la ki ta kidnape pwòp tèt li pou fè lajan sou yon nèg li genyen lòt bò, li sispèk oubyen tou li konnen ki gon gwo sòm lajan k tonbe anben li bezwen pran kòb la anben li kidnape pwòp tèt li donk mezanmi nap ret tann poun wè kisa sa ap bay. Se te sa nou te pote pou ou se sa nap mande w se abòne avèk chanèl la pataje videyo yo pou nou like yo kite kòmantè pou nou pa lafen nan kòmantè ou menm ki gon bagay ou ta renmen ajoute ajoute l nan kòmantè a nan pwochèn ribrik nou menm na pale sou sa pou ou deja nou di w mèsi paske w chwazi rete tande nou.